E jodi a la e nou pote e tout dènye enfòmasyon pou nou e pa bliye ke yè lan emisyon n tap fè a yè ki te vandredi 21 out 2020 e lan fen emisyon an n te rasire nou ke n gen yon enfòmasyon ki tonbe men anvan nou vin antanke direktè dopinyon Patron de medya e jounalis responsab malgre nou te gen enfòmasyon an an tan reyèl pandan l t ap dewoule a men nou te vle si nou te vle gen plizyè lòt sous ofisyèl e ki te konfime enfòmasyon sa a anvan ke nou menm lan Kadans TV Radyo, paske n toujou di sa, n pa bezwen fè primè, paske si se pou primè, si se pou bay, fè bòz, e gen anpil enfòmasyon ke nou genyen, genyen ke nou pa janm gentan konfime, nou pa janm bay yo tou. E genyen ke n konfime men nou pa konfime yo lan plizyè sous paske youn nan b-a-ba metye sa ke n ap fè a nou ka di b-a-ba l jan n sot di talè a la a se ke kèlkeswa enfòmasyon ke w jwenn nan ou fèt pou eseye konfime l avèk plizyè sous anvan ou vin pataje l avèk gran piblik yo. Paske pa bliye ke odyans Kadans TV radyo a, moun kap gade nou, moun kap tande nou, yo menm se pa yon odyans ki menm jan ak tout lòt odyans yo, se dèyè, e n ka di buzz yo ye, se dèyè sansasyon yo ye, non. Se de Ayisyen, Ayisyèn, an Ayiti e aletranje, konsyan e konsekan. ki renmen peyi yo, ki fè Kadans TV Radyo konfyans, ki fè Directeur d'Opinion Eber Torchon, jounalis Patron de Media konfyans, ki konnen menm lè yo tande yon enfòmasyon lòt kote, toutotan yo poko tande l nan Kadans TV Radyo, yo poko konfime l yo menm paske yo konnen nou menm nou p ap endui an erè. Nou pa bezwen lan fè buzz apre pou n tounen la n ap vin di se pa t vre, eskize nou. Nou pa bezwen fè sa. Dayè, yo toujou di tout moun sa, lan metye sa, metye de jounalis an, fò ou tcheke e retcheke enfòmasyon anvan ou bay yo, oun jan pou pa pote prejidis a ankenn moun. E nouvèl la tonbe, e se konfime, e depi yè,

Nou pral vini, nou gen de seri de ti refleksyon nou pral fè tou paske pa bliye, pa bliye se, se pou bagay nou rejwi de li, e sa pou nou konprann dabò, premye bagay pou nou konprann, m pa rejwi de sa. Men sepandan, lan ti analiz tou kout nou pral fè, dayè emisyon sa pap twò long paske m te vle ke nou gen nouvèl la de bòn sous. E nou pral wè apre, pral gen anpil moun ki pral kòmanse bay li men se te de bòn sous. E m di nou depi yè, pandan n tap fè emisyon an, depi yè aprè midi, nou te gentan gen enfòmasyon an tan reyèl, men n te vle konfime l. Paske nou pa gen anyen kap prese nou. Se pa malè moun nou bezwen wè. Menm jan tou lè gon movèz nouvèl de peyi dayiti, nou konfime l anvan n bay li, paske se pa move bagay nou bezwen de ni ayisyen ni ayisyèn ko an ayiti ko aletranje, ni de peyi nou tou. Nou konprann? Sa vle di gen anpil moun ki rejwi, k ap ki kontan. Pa gen pwoblèm so m fijitif ke yo t ap chache, yo jwenn ni. Men sepandan, nou pa vin bay nouvèl la avèk gete de kè, tankou nou kontan, n ap bat bravo, n aplodi. Non! Paske otomatikman ke lajistis, kèlkeswa lan peyi ap chache yon moun, nou te bay de konsèy, al tande emisyon nou te fè sou sa deja. Nou te bay Dimitri Vorbe konsèy. Nou di li, otomatikman ke lajistis bezwen tande w, yo repwoche w de yon bagay, menm jan n fè pou Barbecue a tou. Lajistis ap chache Barbecue, paske yo toujou fè dè anons, yo di lapolis ap chache l. Nou di Barbecue, ale, Jimmy Cherizier, ale, si w pa gen anyen pou yo repwoche w, yo pa ka fè w abi, menm jan pou Dimitri Vorbe tou. Men zafè de tankou w kanpe lan mawon, men se diferan sa gen ant Dimitri Vobe e Cherizier, Cherizier pa lan mawon li menm, li la lan Dèlma 6, li di l la. E l di nenpòt lè lajistis bezwen tande l, l ap mete l al dispozisyon de lajistis, men Dimitri Vobe li menm, li kite peyi a, e pi kounye a la, l ap pase lajistis peyi li ke l di l respekte, ke l di l renmen an lan betiz. Men nou menm se pa avèk gete de coeur non nou vin di sa la jodi a. Paske n ta toujou renmen lè kèlkeswa moun nan kan kontradik ki an kontravansyon avèk jistis peyi li. Se al reponn devan lajistis. Si w konnen ou toujou ap monte sou lèzond, ou toujou ap monte sou rezo sosyo, ou te konn toujou ap di ke e se abi y ap fè w, e se pèsekisyon politik. Desann devan lajistis al pwouve sa. Paske kiyès ki pou ba lajistis la jarèt? Se nou menm ankò. Se nou menm ankò wi. Se nou menm swa ke akize, swa ke nou gon pwoblèm avèk. Se nou menm ki pwal montre ke lajistis la gen feblès la vre. Men lè nou toujou kanpe byen lwen, n ap di yo, lajistis la pa, jistis pa bay jistis, lajistis peyi a e pa bon, li kowonpi. Pandansetan, lè lajistis bezwen tande nou pou de koz ke yo repwoche nou, bon nou pa vle ale, ou di mwen si nou prale nou chache e bann atoufè nou al fè bri, gade dènyèman la a, ansyen senatè Youri Latortue, ki te fè pati de komisyon etik e anti koripsyon lan sena, sa vle di gwo tonton otorite, ULCC ki sipoze ap mennen ankèt sou koze koripsyon lan peyi an, envite l Lè yon dosye de koripsyon, bon gade dega nonm nan fè la, mennen yon ekip moun vin boule machin, vin entimide. Nou pa konprann? Enpi se nou menm ankò k ap di e lajistis lan kowonpi, lajistis fèb. Se nou menm ki rann li konsa a. Paske nou menm ankò nou pa kwè lan lajistis. Nou pa kwè lan lajistis. Pou nou ta kwè lan lajistis lan, se lè se yon lòt moun, se yon moun ki an fas nou ke lajistis la mande pou li, lè sa a nou konnen ke gen jistis. Men lè nou menm, nou fè yon bagay ke yo repwoche nou, paske jiska prezan se repwoche yo repwoche nou de sa, lajistis poko kondane nou, nou menm lè se nou ki lan pozisyon sa a, nou pa vle ale. Bon kòman nou pral rann lajistis lan fò la a? Lajistis la ap vin fòt se lè yo repwoche w de yon bagay ou desann avèk avoka w, ou ale ou defann kòz la, si w inosan yo blanchi w. Se sa k konn rann yon jistis fòt wi. Men si chak moun ap eseye entimide aparèy jidisyè la, si chak moun ap eseye entimide de zenstitisyon ke yo mete la pou lite kont koripsyon, Anben kòman, anben n, alò nou panse, lè nou fè l konsa pou nou, e lè se pou lòt moun yo yo menm? Yo pral annik desann yo menm, yo vini konsa? Non, y ap itilize menm taktik la tou. Se nou menm! Gade yon egzanp, Youri Latortue. Misye ki te prezidan komisyon antikè antikoripsyon. Men se li ki ta sipoze bay egzanp lan. Lead by example. M toujou ap di sa. Bay egzanp lan. Inite kontre Inite de lit kontre la koripsyon envite w, premye bagay w ap fè, w ap desann avèk avoka w. Ou bay egzanp, ou pa ka te fè pati de yon komisyon nan sena k ap fouye je gade kiyès k ap fè koripsyon, w ap ekri rapò adwat agoch, anpi kou se ou menm, anpi se pèsekisyon politik, kou se ou menm e lòt moun yo menm. Alò, ki diferans ki genyen ant ou menm e lòt moun yo? Ki sa k fè, ou menm se ka pèsekisyon politik, men lè se ou k fè rapò la, li bon? Nou pa konprann? Se sa yo pou n kòmanse bay egzanp lan. Anpi pou n retounen sou Dimitri Vob, kòm nou di se pa avèk gete de coeur ke nou bay, ke n ap bay nouvèl sa a, paske kòm mwen di nou, kòm mwen di nou l te gen dwa pase yon lòt jan. Nou pa di metrivob plizyè konsèy men endirèkteman mwen di nou sa. Paske men menm kèlkeswa moun nan m ap bay konsèy la, se atravè emisyon yo ke n ap fè a. Se konsa n bay konsèy nou menm. Nou pa konseye prive okenn moun. Nan Kadans TV radyo, pli presizeman nan emisyon Deba pou n vanse, tout entèvansyon, tout konsèy, ke se gouvèneman n ap bay konsèy, Ke se Parleman an ap bay konsèy, ke se sektè prive de zafè an ap bay konsèy, ke se lopozisyon an ap bay konsèy, ke se bagay ki rele dwa moun an ap bay konsèy, ke se sosyete sivil an ap bay konsèy, nou toujou fè l kote w wè nou chita la a, devan kamera e dèyè mikwofòn nan. Paske se konsèy k ap pèmèt nou vin bon sitwayen e bon sitwayèn. Se konsèy k ap pèmèt ke Ayiti ale de lavan. Se konsèy k ap pèmèt ke deblozay pa fèt ankò lan peyi a. Se pou sa nou la. Nou pa konseye prive okenn moun. Kote lan pouvwa, kote lan lopozisyon. Kote lan sektè prive, kote lan bagay yo rele dwa moun nan. Nou se konseye jeneral gran piblik lan, nou se konseye la nasyon ayisyèn, nou se konseye tout moun ki vle tande konsèy yo pou evite kou tande lan tonbe lan tèt chaje, lan tyòbòl. E youn nan ka la devan nou la, se le ka de Dimitri Vob. Si Dimitri Vob te tande nou nan tout konsèy nou tap bal yo nou te toujou di Dimitri Vob pa koute de seri de moun paske men kòman ayisyen ye nou konnen sosyoloji ayisyèn lan trè byen e sak fè nap gade poun wè pandan 12 zan nap fè emisyon lan kadanstv radyo. Nou pa di ke n pakfè, paske tout moun ka fè erè. Nou pa di ke n gen la syans enfiz. Men sepandan, lan tout nouvèl, lan tout enfòmasyon, lan tout konsèy ke n ap bay yo, si n te swiv yo pandan 12 an, nou t ap gen yon lòt Ayiti kounye a la a. Sa, sa, sa, il y a pas à sortir de là. Il y a pas à sortir de là. E chak moun nou bay konsèy li pa tande konsèy lan, yo toujou tonbe lan tchouboum. E dènye an dat la la a, se le ka de Dimitri Vorb. L ap koute yon pakèt moun k ap plen tèt li, paske se konsa Ayisyen ye. Ayisyen toujou bezwen yon moun pou yo mete devan, pou yo mennen batay pa yo. yo pa gen ase de kouraj pou yo mennen batay yo pou kont yo, yo toujou itilize yon moun yo mete devan pou yo mennen batay yo. E dènye viktim nan, se Dimitri Vorbe. Se yo menm ki fè Dimitri Vorbe mawon. Se yo menm ki pran tèt Dimitri Vorbe fè l kouri vin aletranje, pandansetan, Dimitri Vorbe te gen dwa desann devan lajistis avèk batri davoka l. Dayè, nan sosyete ayisyèn nan, pa menm nan sosyete ayisyèn nan, nenpòt ki kote, Dimitri Vorbe gen ase kòb pou l pran lè meyè zavoka ayisyen. e avoka etranje si l vle, je ne sais pas, m pa konnen si lejislati ayisyèn lan, lejislasyon ayisyèn lan pèmèt sa, ke w gen dwa gen avoka etranje vin defann ou. Men nou konnen ke Dimitri Vorbe gen mwayen e posibilite ekonomik pou l chwazi, pou l te genyen meyè avoka ayisyen yo. Si l vle 10, 15, 20, 30, li kapab li gen lajan pou l peye yo. Li gen, so. Poukisa w pa t chwazi chemen lajistis lan pito? Poukisa lè envitasyon sa a te fèt, ou pa t pran batri avoka w desann? Èske, sa e kesyon m ap poze, m pa p akize ankenn moun paske m toujou di sa, se lajistis sèlman ki pral detèmine si w koupab oubyen si ou inosan. Men sepandan nou ka poze kesyon, èske se paske Dimitri Vorbe santi. Ke vrèman vre sa yo t ap repwoche l yo se vre, m pa konnen. Je ne sais pas. M pa lan le secret des dieux. M pa konnen. Men èske, paske m kwè se youn nan rezon k pou ta fè si w lan pozisyon konsa lan sosyete a tankou on antreprenè, ey, menm lè w pa t on antreprenè, pou lajistis bezwen tande w, epi pou se mawon yo fè w mawon. ou kit yon ekip moun, swa de se de radyomann, de se de moun ou panse k, paske moun sa yo menm sa w genyen, yo konnen ke w gen anpil mwayen lan men w, gen de lè yo konn itilize w pou w ka finanse yo, pi yo fè mouvman yo, e sa sèlman wi, men yo pa reyèlman bezwen w Dimitri Vob. Bon, m bon, bon, bon, bon, bon, ban m ba w egzanp. Ou wè kounya lè w lan pwoblèm lan la a, e pat lè sa m te sipoze tankou ap di w fòm de bagay sa yo paske sa se moral ou pral pi kraze toujou. Men, Dimitri Vorb, ou wè tout moun sa yo k kanpe bò kote w lan la a, tout moun ke w di ka vòy yo lan dènye voice ou te voye a, mete tèt ou kandida a la prezidans m montre w, youn pap vote pou ou. Depwonik anonse w kòm kandida a la prezidans, premye bagay y ap fè, y ap gentan di ou pa ayisyen, malgre yo konn se ayisyen w ye wi. Ou pa konprann? y ap gentan di ke sosyete a poko pare pou yon milat vin prezidan Dayiti. Nou pa konprann. Sa vle di ou kite ou pran lan ti pyèj sa a. E si w t ap tande emisyon Kadans TV radyo pandan 12 an, ou t ap wè sosyoloji ayisyèn nan, ou t ap wè moun ki lan sosyete a, swadizan yo di w se yo ayan dwa, yo toujou bezwen yon moun pou yo mete devan paske pa gen ase de kouraj. pou yo di e fè sa yo gen pou fè, so yo toujou chwazi yon jèn oubyen yon mwen jèn ki gen plis kran epi yo mete l devan epi yo menm yo kache dèyè yap kontinye fè bè yo. Si w te koute nou nan konsèy nou te bay dènyèman nou te di w menm lè w te gentan antre Ozetazini paske n di kounye a jan mond lan vini a la kèlkeswa lan peyi yon moun al kache a depi lajistis nenpòt ki peyi bezwen w gen akò entènasyonal yo, y ap annik fè apèl avè yo, epi y ap pote w vini byen fasil. Lè sa a, ka w vin pi grav kounye a, paske w te gentan kounye a yon fijitif. Gen de seri de konsiderasyon kounye a ou pa ka fè. Si e te desann ou te desann, lè ou te tande konsèy nou te bay dènyèman yo, nou te di w, rele komisè gouvènman oubyen rele jij lan, di ke w ap antre lan semèn sa a. Wap vin wap vin devan la jistis ou fè yon lèt deskiz ou chache yon pretèks kèlkonk pa gen pwoblèm yon pretèks kèlkonk apre kounye ou fè yon lèt deskiz kou wap vini lè sa ou te gendwa rive yo te gendwa baw yon men leve tankou annatandan ke jijman fèt oubyen annatandan ke dosye ap kontinye ou te gendwa retounen lakay ou aktyèlman la antan ke fijitif yo pranw depi yo mennen w ayiti la se lan prizon dirèk wi. Pa gen kesyon de men leve non la pou le moman. Pa gen kesyon ap mande an abeas corpus non. Pa gen sa ankò non la. Paske se antanke fijitif yo pran kounya la. Se direkteman lan prizon wi. Kenbe w lan prizon jiskaske jijman fèt oubyen jiskaske gon odonans definitif ki soti wi. Ou konprann? Ou pa t bezwen nan tout pwoblèm sa yo, paske ou t ap koute yon ekip moun ki chita ann Ayiti yo menm ap separe an kò yo, y ap rele peze, ou konprann, paske se konsa e nou gen yon sosyete se konsa l ye, tout moun renmen bèl mèvèy, yo mete w devan, ou konprann? Li pa t bezwen rive konsa. De tout fason, E se konfime, paske m te di e pou sa n monte maten an de trè to la n vin nan stidyo, paske n fè tout nuit lan yè, yè, yè, yè swa, n ap chache enfòmasyon. Tout nuit lan, n ap kontakte. Malgre n fin jwenn tèl sous ki di nou se vre, n ap kontakte, n ap pran enfòmasyon, n ap chache tout bagay. E se konfime, e Dimitri Vob li menm, li lan men e imigrasyon amerikèn, e ice, li lan men li, e ke Nou pa konnen. Paske n ap toujou kontinye fè rechèch pou n konnen èske y ap voye l ba lajistis ayisyèn. Paske nou konnen nou di nou nou menm lan Kadans TV radyo, pli presizeman lan emisyon Deba pou n vanse, nou se moun ki responsab. Nou se moun ki responsab, nou pa moun ki ap jis devine, ou konprann, ou wè lè se de moun lè y ap pale lan radyo pou fè bri, fè moun fè sansasyon, nou pa la pou sa. Men nou la pou n ba w dèzenfòmasyon jis e kòrèk. E n ap retounen pli ta, pli ta e pou n vin pale toujou. N ap toujou pale de dosye Dimitri Vorbe la, men osi nou gen anpil lòt dosye tou pou nou debat, e dosye ki ap lan enterè peyi Dayiti, k ap pèmèt ke Ayiti ale de lavan. Ankò in fwa, se konfime e yè aprè midi e Dimitri Vorbe e imigrasyon amerikèn arete li. E kounya la li lan e li lan sant de detansyon e fasilite Chrome nan. Nou konnen ki lan Florida. Se la misye ye. E se la e la Dimitri Vorbe ye. Ok. E So, se sa m te pote pou nou maten an. E n ap di tout moun a pli ta. A plus tard pou yon emisyon sosyopolitik. Jodi a la, maten an la a, e m te oblije vini pou n ba w e enfòmasyon sa a paske nou vle ke w genyen l de sous sur. Ok? E n ap di tout moun babay e a plus tard pou yon lòt emisyon. Babay tout moun.